Vwala. Donk komisè Léger, enfòmasyon an se ke depi yè Eustache Saint-Lô, ansyen DG BMPAD la li an gardavu, desizyon ki te pran aprè ke ou te relve de kontradiksyon nan deklarasyon ke li fè e ansyen minis ekonomi e finans Wilson Laleau. Kisa ki genyen de nouvo nan dosye sa? Kote Eustache Saint-Lô nan moman n ap pale la?
Kote n ap pale la, Mesye Eustace Saint-Lô toujou gade a vu nan komisarya Pòtoprens. Nou menm o nivo de pakè a nou trè motive e nou mobilize. N ap tann nan è k ap vini yo mesye Wilson Laleau pou n fè konfwontasyon an e sito ke konfwontasyon an fèt pakè a l ap gen pou l deside. Fè n di ke se pa de gete de kè pou nou wè yon gran dinytè nan leta, youn nan moun ki t ap sèvi leta, ebyen oblije prive pou yon ti tan libète li. Dayè nou kwè nou menm ke la libète se la règ, lanprizònman pa kont è leksepsyon. Nou swete ke Mesye Laleau maten an vini pou n fè konfwontasyon an. E jan nou te di talè a, n ap deside sou sò mesye Eustache Saint-Lô. Pa bliye, pa bliye, il y a cela une semaine et demie prè, mesye Laleau te konparèt pa devan nou, e sela volontèman. E lè nou t ap kesyone misye, a chak kesyon w poze l, sitou sou kesyon jesyon fon Petro Caribe a, Li te refere pakè a a direktè BMPADH la. Dayè, direktè BMPADH la tou, li konparèt volontèman e a chak kesyon ke yo poze l tou sou kesyon sa a e lòt kesyon ke w ap fè m gras pou m pa an fèt vini avè yo la a nan ti entèvyou n ap fè a, ebyen li te retounen balon an tou nan kan Minis Finans lan. Sa vin fè nou konprann ke gen yon verite la a ki te kaptive. E piske verite a te kaptiv e fè n te fè ebyen e verite sa a li libere e fè n te fè rezon sa a l libere, nou kwè ke l te de bon ton, nou kwè ke l te de sezon, piske nou reyalize konfwontasyon an. E w ap wè ke se sou dilijans pakè a menm ke nou ta pral chèche rantre an kontak avèk Mesye Lalo, ke m pale avè l pèsonèlman, li di m ke li andeyò. de kapital la, li te enposib pou li pou l te rantre yè, m swete ke jounen jodi a ke l rantre, dayè ke li menm, ke mesye Senlo, li te fè pati de yon sèl e menm gouvèneman, e mwen kwè gen selerite dan lijans, ya menm peril dan la demè pou ke mesye Lalo rantre e ke nou reyalize konfwontasyon an, e si l fo ke mesye Eustache Senlo rekouvre libète l jodi a menm, l ap rekouvre l. Ehe men sa ka rive tou ke l al pi fon toujou, li kite afè gradavu an. Bon nou sèlman swete ke Mesye Lalo vini paske mwen genyen yon bann kad figi ki devan m la paske pa pa bliye konstitisyon an atik 26, 26 tirè 1 le autres. e ke ou pa gen dwa garde on sitwayen au delà de 48 heures swa nan garde à vue ou byen an detansyon. E mwen menm mwen vle respectueux de la loi et des principes. Men ki sa k pral rive komisè si minis Laleau pa ta vini maten an? Bon, si mesye Laleau pa vini maten an. Ou evoke la lwa ki pa otorize ou kenbe on moun au delà de 48 heures en garde à vue e si l pa ta vini sa k pral pase? Men sa gen 2 bagay m ka fè, m ka deside libere misye sou kosyon. Alò tèm nòmal la, jargon nòmal la se kosyonman yo rele sa. E sètèn garanti byen ke gon pwosedi spesyal pou sa. Pou moun yo ka pi byen konprann sou kondisyon. Sou kondisyon, sou kondisyon. E pi tou m kapab di jan kesyon an ye a la, m tou fè sezin kabinè denstriksyon men. Kesyon ke Mesye Lalo di w li gen dwa chwazi pa vini an, pa gen bagay konsa non, m ka kontrenn misye pou l vini tou. Ok.
Men, men komisè, e an nou gade pou n wè, e Eustache Sainlou, li te reponn, li pote tèt li ba ou nan pakè a, donk petèt li ka panse ke l te klè, e sa, li vin rive ke nou kenbe l an gadavi. Moun ki ta gen entansyon ale volontèman yo la vin kote w pou ba w dè zesplikasyon konsa, ou pa panse sa ka entimide yo?

Mesye Martelly, Olivier Martelly, te konparèt volontèman devan nou tou, li retounen lakay li. Lansyen minis dè finans Christian Lalo te konparèt volontèman devan nou tou, e li retounen lakay li. Lòske pa egzanp dan le ka de mesye Olivier Martelly, li vin di nou se yon senp sipèvizè ke l te ye nan afè bagay stad yo, e l site de non ba nou pou di men ki moun ki t ap jere fon yo. Dosye sa a nou voye l nan kabinè denstriksyon a kabinè denstriksyon kounye a de rele moun sa yo pou vin bay eksplikasyon si des kad yo di ki te vo 13 milyon dola ameriken poutan se sèlman 1 milyon ki depanse si des kad yo di ki fini pa janm fini si des kad yo di ki te gen pou kòmanse ki pa t janm kòmanse ditou ditou donk lòske mesye Olivier Martelly montre nou e pa a plis be o kare ke l te yon senp sipèvizè e l pwouve sa donk pa t gen okenn rezon pou nou te kenbe l. Nou tounen voye l lakay li. Lòske mesye Laloto te vini, li sede pwen ki te jiskela konvenkan e rasiran, li retounen lakay li. Te gen yon kesyon de manitansyon onivo de APN nan ke nou kwè nou menm onivo de pakè a ki te avwazine 700 milyon de goud e nou te konnen pa t genyen apèl dòf pou li. Nou te mete yon entèdiksyon de depa kont mesye Adik Celestin, lè misye vin devan nou, l montre nou ke nan kad dosye manifestan sa yo, se djòb ke APN nan li te bay e moun yo e ke pa t gen lye a apèl dòf, nou konvenki epi nou retounen lakay nou. Donk m pa kwè gen ankenn pè ki ta dwe genyen pou ke de moun ta konparèt volontèman. M kwè tou ke a chak fwa ou konparèt volontèman tou, se yon sansasyon, se yon feeling ou bay ke w pap twi leta, ke w pa pè e ke ou pa wong. Donk mwen menm mwen kwè ke tout moun ta devini ki fè ke nou kenbe mesye Sébastien la se paske nou revele de kontradiksyon ase flagrant kòm sa ant deklarasyon li fè yè e deklarasyon ansyen minis Constant te fè. Donk nou swete konfwonte yo e pi Yon verite la a ke nou kwè ki o fon de pui, ebyen m kwè ke se konfwontasyon ant 2 mesye sa yo ki ka Ki pral chèche eklèsi verite a bagay o yo. fon pui a pou remonte avè l. Ok. Donk komisè nou konnen w trè okipe, n pap kenbe w twòp twòp twòp ankò, sinon ke m mande ou, e nou konprann ou ka, e nou konnen gen gen gen de antan ke chèf de parkè ou gen dwa de rezèv sou yon ansanm de bagay, men di nou non omwen 2 ou 3 pwen ke mesye sa yo ta dwe eklèsi pou. Bon, fè m gras, fè m gras de repons sa yo Elie Fleur. Pa bliye yo te repwoche mwen, yo te akize m di fèt ke m te pale twòp. E a chak fwa yo te akize mwen, moun ki te akize m yo, pafwa a tò, pafwa a rezon tou, yo te evoke ebyen sèt fòmil selèb, du barreau de Jérémie Hésier Villers, la justice ne rit pas de scandale, s'il règne en mer, epi answit, Ya l ap sakre fòmil e lespri sekrè, byenke mwen menm mwen kwè ke fè pèp la gen esplikasyon, fè jistis la fèt avèk transparans. M kwè ke fè n jwenn yon fòmil pou ke onivo de pakè yo, ebyen jounalis yo ki se zye e zòrèy pèp la kapab antre anndan dosye yo pou enfòme pèp la. Men lèse m di w ke gen yon dosye siklòn Sendy 5 milya, 2 goud ki te debloke lè sa m te depite panse ke minis finans lan genyen pou l bay eksplikasyon sou yon bagay konsa. Fon petro karibe an ki depanse pafwa an di san okenn eksplikasyon 2 stad yo di ki te konstwi, stad pa konstwi vre, stad yo di w yo depanse 13 milyon poutan se yon milyon. Ey! Epi Flè, gon bagay ki grav pou m di w wi. Lè w wè nou ap pale la, nou gen dosye, nou gen dosye. Se moun ki konstwi stad yo wi, ki vin di kareman men resu yo, men konben kòb yo te ba yo wi. Poutan nèg la debloke 15 fwa 20 fwa, 30 fwa lavalè kòb sa a o nivo dè finans li. Se yon dosye ki ase akablan kòm sa. Epi, gen anpil, anpil, anpil, anpil lòt depans tou ke de responsab yo fè. Nou sèlman bezwen wè yo jistifye l. Si yo jistifye l, pa gen okenn pwoblèm. Men, si yo pa jistifye l tou, il fo ke yo reponn pa devan lajistis paske lè yo rasyone,

jistis lan li vin bokou plis dinamik e ke tout moun ki tap jere fon leta, tout moun ki tap jere lajan leta ebyen fè gen de rezèv ki trase pou yo konnen ke leta se pa chwal papa li ye vre. Mwen menm m te swete ke gon lè k rive lè yo rele yon nèg pou direktè jeneral, lè yo rele yon nèg pou l minis fè l reflechi ebyen anpil anpil anpil fwa paske sèt afè ke yon nèg Ou t ap dirije Leta an de ex machina kòm kwa de gran senyè ki bat bonè epi apre sa ou vire do w ale. Ou pa gen ankenn esplikasyon pou w bay. Mwen m kwè ke sa fè l fini. E lè m te pale a Senatè a, l te di m ke l prè tou pou l soumèt mwen de dosye ke l estime ki gen anpil brèch. E depi l soumèt mwen yo, m p ap ba w manti, m ap aji. E deja fè m di w ke mwen genyen nan biwo mwen de dosye ke ULCC voye bo mwen. Disi lendi, Herifleur, m ba w garanti, m ap aji. M ap aji. Gen moun yo mande pou arete, m ap arete yo. M pa konn si w konprann. Dayè yo te repwoche m di fèt ke pafwa m te kòmanse aji san ke m pa t gen de rapò de Lukref, de rapò de ULCC, de rapò de Lakou Siperyè dè Kont. M ap tann ankò ke prezidant Kou Siperyè dè Kont lan ban m 16 arè debè yo di ki soti yo. E piske gen arè debè, m konnen ke jijman ki soti nan Kou Siperyè dè Kont yo, Yo pa definitif. On moun ki santi l leze l kapab toujou fè on rekou an kasasyon e gen on delè 30 jou pou yo fè l. Men sepandan, m ka pran de mezi konsèvatwa kont tout moun ki gen arèt de bè. Donk, a la prezidant de la Cour de cass e de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, n ap di, ebyen, n ap tann arè de debè sa yo pou ke vrèman, ebyen, Pakè a ki gen lopòtinite dè pousuit pousuiv tout moun, ebyen, de kèlke sektè ke moun sa kapab apateni. Paske lè a sone pou jistis nou an li dwe jis, li dwe enpasyal, li dwe ekitab, li dwe selè tou. Wè, pral donk pral gon kouri la apati semèn pwochèn nan.
Poukisa pa maten an? Paske mwen di w ke mwen menm pakè m nan pa chome, lajistis è pèmanant, Pa gen afè jou ferye, pa gen afè jou samdi, pa gen jou dimanch, pa gen bagay konsa. Erezman nou gen yon dwayen k ap travay, nou gen yon bann jij tou nan tribinal premyè enstans lan ki pa kwè nan kesyon chomaj lan. Tankou demen n ap nan penitansye nasyonal, demen n ap nan prizon fanm nan, n ap libere omwen 50 fanm, n ap pot kit alimantè, kit ijenik pou yo tou. M kwè minis jistis la ap la, gen lòt minis ki kapab la tou. Donk se yon kado pou fèt demen an la? Egzakteman, son kado pou fèt demen la paske e sèm di w epi fè gon bann medam ki fin pije pèn yo nan prizon an paske yo kondane yon amand 100 goud, 200 goud, 1000 goud yo ankò kroupi nan prizon donk nou menm nou pran responsablite nou nivo de pakè a pou n libere moun sa yo chèk mwen chèk yon bann lòt paketye nou mete yo moun leta a pran kòb la men gen yon atik 37 tou kòd penal la ki di ke la fouy ni a ryen le roi perd ses droits m ap defann aji de pè m demen nan prizon fanm nan pou m fè yo e al vèbalize de moun a pati di moman ke nou reyalize ke gen de moun ki kondane si n fije pèn yo, yo te kondane a la mòd, moun sa yo pa sòlvab, ebyen m ap itilize fòmil sa a, là où il n'y a rien le roi perd ses droits, tankou si moun nan pa gen kòb, si moun nan pa gen anyen, si moun nan pa sòlvab, an w ap kite l peri nan prizon pou afè amand, m ap lage yo mwen menm. E menm jan an, nan penitansye nasyonal la, a l'occasion de fête des pères la, gen yon bann dosye n ap prepare la, a pati de 70 ans et plus, tout granmoun yo, Map lagew mwen menm paske ke la lwa di ke lè yon moun gen 70 ans et plus li andan prizon ebyen leta dwe mete yon mezon spesyal pou resevwa moun sa yo ou konprann Kelkeswa ebyen rezon ki te fè yo kondanel la komisè komisè kelkeswa rezon ki te fè yo kondanel la. Non pa kelkeswa rezon paske fèm diw ke o nivo de prizon fanm nan pi fò ka yo se de ka kidnapin wi se ka anlèvman se ka asasina se ka meurtre donk se sak fè ke ou wè nou trè pridan E dosye ke n ap trete yo, lè dosye ke nou pase o pèl fen, nou mande ke l'OPC, nou mande òganizas, òganis dwa zimen yo, ke l'IMED, ke rnddh, nou mande yo pou yo travay sou dosye yo tou. E nou pa gen anyen n ap fè la a ki pap fèt sou èy egzèse de la près. Si yon moun fè meurt, yon moun fè asasina, de bagay terib konsa, men la ankò mwen menm m pap ba w manti non, menm si se sa yo fè, tou gen plis ke 72 zan ou nan prizon, ke leta degaje l pou l fè mezon sa a pou moun yo ale. Pandan m konnen sa mwen m pap dakò ke moun kwoupi dan lè jol de penitansye nasyonal, dan lè jol de prizon fanm nan, alòske moun yo ap mouri de fen, leta pa bay moun yo manje, prèske gen emeut de la fen nan penitansye nasyonal. Nou konn pèdi pa mwen de 12 a 13 prizonye pa mwa, avan yè ankò la m pèdi 2 ou 3. M enskri pa minis lan sèt, men m degaje m jwenn medsen a fè fwa medikal pou yo. Sa. M prèske di nan jou k ap vini yo la ke minis sante piblik la pran responsablite l, ke minis afè sosyal pran responsablite yo, ke leta pran responsablite yo. Si nèg yo pa ka fè leta a, ke yo retire kò yo.